Nan pantalon m? Wi, nan pantalon ki te sou ou a. Men rad yo nan machin an lave a, nan pantalon ki te sou ou a m jwenn li. An!
Ou konn sa l ye? E pa kèk po chiklèt? Ou gen tan wè se. An men gade l non, kòm m konnen se kèk po chiklèt. An men sa kèk po chiklèt, ou pa konn konnen? Ou chiklèt, on elefan k t ap manje l kòm ou s on lyon. E sa tou, sa a kisa li ye? Yon mouchwa? Kenbe nan, kenbe nan, kenbe nan, kenbe, kenbe, kenbe. Sa yon mouchwa li ye li menm? Ou fè kache sa e pou ou? Ou achte ti bagay sa a, sa pou ou? Sa esas mwen li ye? Sa ou vle di m la? Nan pantalon m jwenn li, ban m eksplikasyon! Oh!
Kounye a m ap sonje, lè yo bay pou ti chapo a. Misye te kwaze avèm li dim vin ba lou lion li kenbe sa pou mwen e pandan bagay kontòl mwen menm m just fre nan pòch ou konnen gròg li tap bwè m pa fokis e pa pou mwen e pou ti chapo yo ye wi. Ou pa jwenn kèk machann fig kòm la e kenèp ki genw si w te jwenn yon machann fig pou ta talon fig met nan bouch mwen makak li ye. Pou janm renmen w la ou panse m pral dèyè lòt fanm. Waww m wè w renmen m anpil paske m jwenn kilòt m jwenn kapòt nan pòch ou.

Sa yon jol ye? Yon jol ye? Yon jol ye? Mwen apre le voye voye nas mwen lòt kote tou. Ami ale, ale non. Mwen fin di yo.
Non e pa vre, sa pa anyen, kleren pa anyen, pa mande m kleren. A, si w pa vle la m ka, m ka al anndan m la m di e pa kilòt mwen ye. E presyon ti chapo, presyon. Presyon ti chapo, presyon.
Presyon ti chapo, presyon.
Mwen al rele madanm m di ki kilòt sa pa mwen. Presyon, presyon, presyon ti chapo.

Popo ou derespektan lakay la wi popo ou konn madanm mwen ou konnen ki fanm li ye madanm mwen bat mwen chak jou lakay la wi oh m konnen foti pale avèl tou piti li ouvè vwal byen wo popo tout moun tande nan nan zòn nan lèm dil bese vwal e kalòt map pran wi. Kòman kòman ou kite ou kite yon fanm ap leve men nan figou la menn ou pa konn ayiti popo.
Ou pa konn ayiti kijan liye debou leve men sou fi yo ka arete w. Kouman leve men sou fi yo ka arete w la? Fanm nan ap leve men nan figi w, kale fanm nan tou. Ou menm e popo pou kale, pou baton m konn pran dan, li konn fèmen tout pòt yo, l sere kle yo, epi map pran kout igwaz wi, menm matinèt l achte wi. Gason pa gason.
Gason pa gason. Gon lè l gen pou l vin li vin pran w sou kabann al de ou e ou ki pou ba l batchat la. Fanm wè m gen yon laka lala. Nenpòt erè l fè se chaplèt. Nenpòt sa l fè se chaplèt. Avwe a m al lopital avèl la pase m te rache 4 dan nan bouch li an on sabò. Ou byen travay, mwen menm son mizè map pase mwen menm, son mizè map pase, e mwen menm pap gad sa konsa, pase m kòmanse m gen twòp twòp kè m kenbe nan relasyon. Se kran pou w mete, lè fanm lan pere, bal chaplet pase sa m toujou fè madanm mwen menm. Map met kran, map met kran sa vle di respekte m. Ou gason lach ou ye.

Se pa manti manbo non cheri ni po kabòt la ni kilòt la pou li pou li an kounya m'pase yon bay pou li nou pral
nou pral kouri
ou wè de tèt chaje ou wè pwoblèm nan kounya wap vin dim ke bat madanm mwen kase dyòl madanm mwen madanm mwen mèt kontinye bat mwen mèt kontinye bat mwen map kenbe batonm nan kèm vwazinaj pa bezwen konnen nou bezwen kraze relasyon pa nou pam nou bezwen kraze relasyon pam apresa pou relasyon pa nou mache.